Ok salut mes amis se toujou yon plezi pou nou antre lakay ou donk se zanmiw Isaac Nord alò donk se yon emisyon ki pat vrèman prepare donk wap swiv yon moman ki trè spesyal e nou pral pale de peyi nou pral pale de la jenès nou pral pale de tou e de ryan nan yon ti tan donk rete branche se zanmiw Isaac Nord. Envite lòt moun ki poko tande emisyon an ki apèn ap pase di yo tande emisyon sa se yon emisyon kap bon pou yo nap vini donk nou retounen apre poz lan jan nou konnen an jodi a la nap swiv avèk nou kòm sitiyasyon reyalite peyi sendomeng e kòman sitiyasyon ye tou pou ayisyen kap viv an repiblik dominikèn E jan m te di nou an, se yon emisyon ki trè spesyal, se yon emisyon ki fèt jisteman pou nou fè ti pale sou kòman bagay yo ye avèk bagay yo ye pou Ayisyen sitou k ap viv nan peyi Repiblik Dominikèn. E ti pale sa n ap fè l la, bò kote m mwen gen Dani donk ki se envite jodi an. E Dani, pandan ke nou retounen la nan dezyèm tranch emisyon an, Men kisa nou mwen nou vle pale ansanm avèk ou. E piske ou di ou gen 2 zan nan peyi an, ou konn wè kòman sa ye. Donk nan moman sa avèk nouvo prezidan sa ki antre nan peyi an ki se Luis Abinader, donk gen yon depòtasyon masiv kap fèt nan peyi sa kont ayisyen yo. E sètènman eske ou pa konn wè bagay sa yo, lè w tande nouvèl sa yo, kòman a ki santiman Pou konn al asiste yon bagay konsa, kòman sa konn ye pou ou? Di nou. E pou m di w byen antanke Ayisyen, so sa yo yo pa sonnen byen nan zòrèy mwen oubyen lè m wè bagay sa yo, so m pa alèz. Men sèlman sa m konnen ke. Moun ki regilarize yo nan like yo gen paspò swa yo gen yon lòt bagay yon lòt dokiman so yo pa tankou fè tèt yo cho bagay sa yo men sèlman sa m kapab di w depi se ayisyen yo ye nenpòt kote yo ye nan mond lan depi ou tande nouvèl sa li ap fè w mal paske nou tout konnen sa si w la a oubyen ou tounen ayiti se w Ou konn kòman bagay yo ye an Ayiti aktyèlman n ap pale la. Ok, donk sètènman antanke Ayisyen, lòske ou wè y ap maltrete yon konpatriyòt ou, ou wè y ap y ap pale de ou mal, donk sa dwe touche kè w. E se vrèman yon bagay nou pa ka kòmsi, lè n ap suiv byen, nou pa ka vin di moun kòmsi prezi, otorite peyi an, donk kisa pou yo fè? Donk yo gen peyi, sa montre ke yo menm y ap fè peyi. Donk se rezon sa ki fè yap mete lòd nan peyi pa yo a. E lòt bagay tou Dani, nou gen yon, nou ka di tou gen yon pakèt ayisyen tou pandan yap kite peyi a, yap depòte yo mennen yo Ayiti, e gen yon pakèt tou kap antre. E nan pakèt moun sa yo, ou jwenn, ou jwenn jèn etidyan, ou jwenn moun ki fè de gran karyè nan peyi nou Ayiti. Kòm dè pwofesè, dè majistra, dè moun konsa, yap yap abandone peyi an. Donk, sitiyasyon politik peyi an tou, eske sa pa touche w? Kòman e si n ap travèse nan peyi pa nou, kòman sa ye pou ou? E sa, se nou se bagay jan anpil moun toujou di, li gen pou wè avèk bagay politik vrèman. Paske, e mwen sonje nan premye ane ke m te vini isit, so m te nan nan yon klas espanyòl, e lèm te fenk kòmanse so se te nan was la e mwen gen zanmim kounya m kwè misye ka nan dezyèm ane jiskaske l oblije kite isit pou l retounen ayiti so malgre li fè dezan yo di yap bal viza e pou viza etidyan li pa janm ka jwenn viza sa so viza etidyan pou kapab jwenn li se pa ou menm. ki pral pèmèt pwosesis la legalise, se peyi w la ki reprezantan peyi w la, se li menm ki pral pèmèt sa a an fonksyon de demand ke l fè lòt peyi a, e se poutèt sa yo mete anbasadè tèl peyi a tèl peyi. So, si bagay sa yo yo menm nou te gen stabilite politik e nèg yo yo menm yo t ap regle bagay yo jan yo te dwe regle yo, so sa yo yo pa t ap rive, sitou lòske yon etidyan li pran lari li ta bliye paspò l lakay li,

Se pa fòt moun sa yo so imaj sa ke nou menm nou genyen an so se imaj moun ki ap dirije nou. Ya ya e jan nou ta jan nap gade sitiyasyon peyi an dè ke ou se ayisyen dè ke wap viv nan peyi ou ayiti donk ou santi se yon lanfè li ye ou santi fòk ou kite peyi an pi bon kote yon moun ka santi l byen se lòske l lakay li. Pi bon kote on moun kapab bwè pi bon dlo se lakay ou bòdè. W'ap imajine w, ou kite lakay ou e w'ap vin nan peyi moun. Lè w vin nan peyi moun nan se travay pou w travay, se rekòmanse pou w kòmanse. Donk, m kwè ke otorite peyi nou, nou menm antanke jèn, Nou ta renmen ke sa chanje. Nou ta renmen ke nou pran de desizyon ki favorab pou peyi a. E, Dany, bon imajine w, ou fik, ou fèk antre nan peyi a la, epi lè w antre, nan ki sa ou ap jwenn? Ann pran, ann pran nan ki sa jèn ap evolye nan peyi sa a. Yon grenn bagay ki rive m, m sonje, mwen gen yon patnè m, misye mennen m nan yon biwo kote ke m al fè yon aplikasyon pou yon kontè. Lè m al fè aplikasyon pou konte a, e gen yon demwazèl, se li menm ki ap resevwa nou apre sa gen yon sipèvizè anndan. Epi lè nou antre anndan an, misye ap esplike istwa a. Patnè a li menm, li ap pale avèk misye an espanyòl. Pandan l ap pale ansanm avèk misye an espanyòl, l ap di lè l te jèn, li te konn al Ayiti, l al fè biznis, so kounye a l ta renmen pale lang kreyòl la. Yap le di, e nou menm ti mesye kisa nou ap fè isi, se nan konstriksyon nap travay? So, moun yo, yo konnen sa nou menm nou reprezante pou yo, men imaj ke nou vin genyen jounen jodi a, nou vin pa vo anyen men moun ki te la avan yo, yo deja konnen kisa nou menm nou reprezante pou yo. Paske ti jèn jounen jodi a yo pa konnen istwa a, men moun ki ansyen nan peyi a yo konnen men kisa yon ayisyen vle di lè sendomeng. So nou se yon moun ki gen anpil valè. Ya, men kounye a la valè nou ap pwokipe nou. Sa vle di, dan l, sa Dany vle fè n konprann nan la, dan lè tan pase, Nan peryòd 90 yo oubyen 82 yo menm si ou te gentan la mwen pat la e Mòd kò la mòd kò la. Ok e pandan sa peyi an te vrèman konn de trè bèl istwa men pou kounya la bagay yo vin tèt anba e kòm si ou wè se l'inverse des choses. Kibò tout sa yo prale e nou prèske di se pa sèlman Sendomeng sa ye nan li. Ou nan Frans, donk piske m pa al an Frans, men m panse se sa se peyi rèv mwen pou m al an Frans tou. M panse lè w rive an Frans, l ap toujou menm bagay, y ap toujou mal wè Ayisyen. Ou rive Ozetazini, byenke yo bay Ayisyen anpil valè, men Ayisyen toujou rete yon kat make. Ou rive Brezil, menm si yo ouvè pòt pou ou, yo di konsa Brezil ba w plis opòtinite pou w kapab gen rezidans, pou w kapab regilarize w, men ou toujou rete yon kat makè. E se sa k fè gen yon ekri ki di sa, tankou se yon valè ki ap rekonèt yon valè, ki ap met yon valè yon valè. Sa vle di gen anpil dominiken jounen jodi a ki wè anpil ayisyen. So sak nan tèt yo tout ayisyen sa yo se menm men ayisyen en dominiken sa ki se yon valè lèl wè ayisyen sa swa ki nan menm lekòl ansanm avèl swa ki nan menm anviwònman ansanm avèl sa pral depan de sa lap fè ebyen moun sa li bal valè paske nou tout ki an repiblik dominikèn ki swa ti moun ki nan lekòl swa ti moun ki ap travay so nou pa gen menm imaj la devan tout moun so nou chak gon imaj so nou reprezante nou yon lòt fason men. Pi gwo reprezante nou, reprezantan nou se peyi nou, se moun ki ap reprezante, se gouvènman yo. Otorite peyi a. So, se otorite peyi a li menm li pa byen reprezante nou, menm si nou te ka fè sa nou te kapab fè. N ap toujou mal reprezante. N ap toujou mal reprezante. Donk, sou youn nan bagay nou retire, e nou tire kòm leson nan sa Dany an, sa li di, Dany di an, se yon valè ki bay yon valè. Sètadi, si tout fwa ke ou pa bay tèt ou valè, Ou pap ka bay lòt moun valè tou. Si Ayiti pa bay tèt li valè, donk yo pap janm ka ba l valè. Se yonn nan rezon ki fè nou menm nou vini antanke jèn nan emisyon sa a, nou vin ankouraje w bay tèt ou valè. Kèlkeswa jan sa ye, kèlkeswa kote ou soti. Pou w se yon moun ki soti nan yon pwovens, yon zòn ki rekile, m kapab di w, ou dwe bay tèt ou valè. E nou pale anpil vrèman jodi a. E pale n pale, nou pale de sa ki bon, nou pale de peyi. Jèn k ap viv nan peyi sa, sa n kapab di l, se pou w toujou kenbe tèt ou, rete fèm, pa bay vag. Paske yon jou, istwa w, istwa w gen pou poze w kesyon. Si pandan w ap viv moman nwa yo la, ou panse pou fiti w, e konsa, ou menm, w ap kapab fè de gran choz, des choses merveilleuses. Se emisyon pa w la. Mwen menm Dany te kontan sèvi w.
N ap fèmen ansanm avèk sa pou n ale, n ap fè w konnen ke menm jan w t ap di pou yo pa dekouraje, Mwen kwè se yon Ameriken, Abraham Lincoln, misye te di sa, Pa di m konbyen fwa w echwe, men di m depreferans konbyen fwa ou tante pou reyisi. So, toujou eseye wè kòman w kapab reyisi, menmsi jodi a ou echwe. So, toujou kontinye paske w ap fini pa reyisi kanmenm. Babay.
Nou kite w la, n ap rekòmanse yon lòt fwa.